Bonjou, bonswa tout fanatik Dickenson Production yo. Sa fè m yon gran plezi pou m antre lakay nou nan minit sa a kote nou pral fè yon ti pale sou mo yo rele kouraj la. Mo sa ki se youn nan eleman ki ede nou fòme karaktè nou, ki se youn nan eleman ki fòme karaktè yon moun. Nou pral gen pou nou fè ti pale de kouraj la, nan anndan kouraj sa nou pral gen de, de eleman nou pral, nou pral plis itilize ki se, ki sa kouraj la ye, e dezyèmman, pou ki sa nou bezwen gen kouraj. N ap pran ti poz, n ap retounen ti talè. E nou retouni apre poz la, kom nou te deja konen deja, nou pral pale nou sou mo sa ki le kouraj. Definisyon mo ki le kouraj la. Se kapasite yon moun genyen. pou li fè sa ki dwat menm si li konnen yo pap dakò avè l. Kouraj la, se kapasite yon moun genyen pou li fè sa ki dwat menm si l konnen yo pap dakò avè l. Nou wè ki sa kouraj la ye? Kouraj la, se sa ou santi ki anndan ou. ki pa ki fèw pa pè nenpòt sak te ka rive nenpòt moun ki arive fè yon bagay devan w li pap sa pap fè w gen pap fèw gen pè pou anyen swa ou di entèl ou konnen sa w fè a pa bon pou jis di sa pa bon kit li te manman w kit li te papa w kit li te yon moun ki te konn ap pran swen ou swa voye ti lajan pou bay manje la si moun sa rive fè ou bagay e ou wè sa l fè a pa bon e ou konnen tou l pa bon la ou pa ka di l sa se ke la ou poko gen kouwaj ou poko gen ou vwe kapasite e ou dou sa Se kapasite pou yon moun, se kapasite yon moun gen pou li fè sa ki dwat. Yo pa di w se yon kapasite pou yon moun gen pou li fè nenpòt sa l vle, donk pou l fè sa ki dwat, sa ke sosyete a rekòmande. E n ap gade nan kouraj se yon gwo kalite. Ke moun ki fè yon moun gen karaktè. Se yon gwo kapasite ki fè yon moun gen karaktè. Kòm nou te deja di l, li se youn nan eleman ki fòme karaktè yon moun. Sa vle di, yon moun ki san kouraj, san kapasite, li manke yon bagay nan li. Paske e kapasite a, e kouraj sa w gen, e kapasite nan ou a ki pral pèmèt ou gen karaktè. Paske yon moun p ap yon moun serye san karaktè. Yon moun p ap yon moun debyen san karaktè. Sa vle di ou bezwen gen kouraj pou kanpe devan nenpòt sa l ye a. Ou bezwen gen kouraj pou kanpe devan nenpòt sa k ta vin devan w lan, ou bezwen gen kouraj pou simonte l. Yon moun san kouraj pa p arive reyalize rèv li. Yon moun san kapasite pa p arive, pa p arive rete vwe pou l arive atenn avèk objektif sa yo te genyen an. Paske gen anpil bagay k ap tann ou sou wout la. Gen moun k ap dekouraje w. Gen moun k ap joure w. Nenpòt jan ou te ka fè l, ou te ka fè l la, w ap jwenn moun k ap pale w mal kanmenm. E si w pa gen kouraj pou simonte w devan tout bagay sa yo, la ou p ap ka arive reyisi. Sa vle di ou bezwen kouraj pou w reyisi, ou bezwen kouraj pou w atenn avèk objektif sa ou genyen pou. Pou atenn nan. E nou te deja di nou pral wè an detay plizyè plizyè definisyon ke kouwaj la genyen. Ki se, ki sa kouwaj vle di? N ap jwenn plizyè definisyon ladan ki se premye pwen an. E dezyèm pwen an, poukisa nou bezwen kouwaj? Poukisa m bezwen kouwaj? Poukisa ou bezwen kouwaj? Poukisa nou tout nou bezwen kouraj? Ok, n ap pati avèk premye pwen an. Kisa kouraj vle di? Kouraj se lè n aji nan fason ki dwat menmsi nou nan sitiyaksyon ki ekstrèmeman difisil. Sa vle di gen devan sitiyasyon w ap ye, se kouraj ki pral fè w pa. Pa tonbe nan seri bagay. Lè w pran egzanp de yon moun, ou konnen de, yo di, depi w fè sa, yo ba w obligasyon pou w fè yon bagay. Depi w pa fè l, y ap touye w. Egzanp yo ta mete, swa pou w al vòlè yon bagay, swa pou w touye yon moun, depi w pa fè l ou menm y ap touye w. La, depi w pa gen kapasite, sèl. Sa moun nan gentan di ap gentan telman reyaji sou ou. Lap si telman reyaji sou ou. San reflechi wap pran l. Ou pral ou pral swa ou ale ou al vòlè bagay la swa ou ale ou fè nenpòt aksyon e ou konnen ki or de sosyete a. Vrèmanvre yo egziste nan sosyete a men. ki pa rekòmande nan sosyete a depi ou fèl ki pral fèw gen move renome nan sosyete a la se yon bon kouraj se kouraj ou k pral fè w pa tonbe se kouraj ou k pral fè ou pa kouri reyaji byen vit gen anpil òf yo ka mete devan w ankò swa yo di sou arive fè tèl bagay men yon sòm yo depoze pou ou. E ou wap rich. Valè sòm yo gen dwa ba ou wap rich. Ou menm pou tout fanmi ou men. Ou menm. Wap vin rich vwèman vwèman ki pral gen yon move renome. Ki pral gen yon move renome. Depandaman de sa yo te mete an fas ou pou fè a. Ou menm ki deja tou fèb. Ou menm ki deja pa santi kapasite ou. Ou menm ki. Met ki pral di w pral voye kouraj sa de kote pou al fè l pou al sove kòb la la sa kapab rive menm ou ou vin koz yon move yon move renome ni pou ou ni pou pitit ou k pral leve e lè sa se kouraj la k pral ede w avèk tout bagay sa se kouraj la k pral ede w e N ap wè yo ban nou yon lòt egzanp nan bagay la ki se Dànyèl. Nou konn istwa Dànyèl. Malgre li te tande tout sa yo te di, men li te gen yon Bondye li t ap sèvi, li pa t deside pou l ale, li pa t deside pou l adore lòt dye ke Bondye sa l t ap sèvi a. E istwa, padon. Istwa a pote nou pi devan, kote yo itilize plizyè estrateji, si l pa bagen y ap lage l nan fòs linyon, sa pa t fè kè l kase. La a, li te gen le kouraj, li te santi li gen kouraj, li te santi li gen kapasite nan li, paske li te kwè nan Bondye l la, li te kwè nan Bondye l la. Li te kwè ladan l. Sa pa t fè kè l kase e li te rete avèk kouraj byen fèm pou l te di non li pap adore. Li pap adore lòt dye ke Bondye l la. Ou menm, sa gen dwa rive ou te gen yon objektif. Gen anpil moun ki pral dekouraje ou, vrèman. Gen anpil moun ki pral vini, pral fè chichichichi sou do ou. Men de sa l pral fè. Sa ou pral fè a, sa se youn nan bagay k ap ede w avanse. Viv yon vi san kritik. W ap viv vi a vrèman, men ki p ap gen temwanyaj. Sa vle di wap bezwen temwanyaj pi devan jan yo tap palew mal lèw te nan tèl eta e lèw vin arive atenn avèk objektif ou lèw vin arive reyalize avèk reyalize tout rèv sa ou te gen pou reyalize yo la ou pral gen temwanyaj pou esplike timoun pou esplike pitit ou pou esplike ti fanmiw pou esplike lòt moun. Men, ou te nan tèl bagay, ou, men ki jan sa te pase, se te kouraj ou, ou te gen, la w'ap vin ankouraje lòt moun, gen lòt moun k'ap swiv ou tou, menm moun ki t'ap pale ou mal yo, gen, yo wè kouraj ou, yo menm, yo gen pou yo touche de sa. Men, fòk. Ou toujou kenbe kouraj ou. Pa kite, pa kite yon pawòl fè w jete kouraj ou. Pa kite yon òf fè w jete kouraj ou. Pa kite yon relasyon fè w jete kouraj ou. Chonje kiyès ou ye. Chonje sa ou gen pou fè. Chonje ki bò ou gen pou rive. Toujou bat pou kenbe kouraj ou. Pa koute nenpòt bagay fò al reyaji epi aprè pou al kite yon desepsyon dèyè pou fanmi w ki dèyè. Pou al kite yon wonte pou lòt timoun yo ki pral vini, ki pral leve. Pral vini, si pa egzanp ou te fè yon bagay, ou ta fè yon bagay mal pou gen lajan. Timoun ap vini ap jwenn lajan. Men lajan sa. Vrèman vre, y ap gen lajan, gen plizyè bagay yo ka gen nan kay la, men gen kèk bagay yo pap k arive jwenn nan men sosyete a, ki pral sèvi yo kòm yon jouman patou kote yo pase, O, e pa pitit entèl la? Pa pale tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay li te konn fè wi la a. la ou deja kite yon move renome pou timoun yo. Pa kite anyen, anyen, anyen ditou fè w voye kouraj ou jete. Toujou konnen ou gen kouraj, toujou met kouraj sa an evidans. Toujou kwè nan tèt ou, toujou kwè nan rèv ou. Toujou kwè nan kouraj, toujou kwè nan kapasite w. Pa kwè nan kouraj lòt moun. Lè w kwè nan kouraj lòt moun, ou kòm yon bakòp. Ou la ou kòm yon bagay k ap chaje sou bakòp. Le jou ou bakòp sa ta dire, swa li dichaj, bon, ou menm tou, ou tou pa ka jwenn, ou tou kontinye pa ka jwenn chaj ankò. Nou bezwen gen pwòp. kouraj pa w. Ou bezwen gen pwòp kapasite pa w. E rive pi devan ankò, kouraj se fè efò pou w reyisi menmsi ou pa wè yon garanti ki vizib. Kouraj la, li se yon efò pou fè pou reyisi, menm si ou pa konnen ki sa sa pral mennen pi devan. Men, si se te rèv ou, e rèv ou te deja genyen, ou jis kontinye kwè nan rèv ou. Ou pap kite anyen, anyen, anyen detounen ou de rèv ou. Nou jis kontinye kwè nan rèv ou epi tou kontinye goumen, kontinye batay, ou kontinye kanpe avèk kouraj sa, ou pa kite moun vin etire kouraj sa, ou pa kite moun vin etire mobilizasyon sa nan ou. Ou pa kite moun vin etire l nan ou. E lè n gade pi ba ankò, nou jwenn 2 tip de kouraj ki se kouraj fizik la. Kouray fizik, yo ap pale de kouray yon moun gen dwa gen dwa genyen, sitou pou bay fòs li. Men de plis kouray nou pral pale se dezyèm tip de kouray la ki se kouray moral. Se. Se tip de kouraj sa ki fèw yon moun nan sosyete a. Se tip de kouraj sa ki fèw gen karaktè. Ki fè w fè yon moun de karaktè tout bon. Kouraj moral la se kapasite ou genyen pou w di non devan aksyon ki malonèt. Kouraj moral fè w konnen lè ou gen tò. Kouraj moral la anpeche ou viv nan magouy. Epi kouraj moral la, se kapasite ou gen pou di non devan yon aksyon ki malonèt. Devan yon bagay ou konnen yon moun pa dwe fè. Yon moun pa dwe fè. Ou dwe gen kouraj pou kanpe pou di non. E ou deja konnen nan ou menm, ou deja wè sa y ap di w fè a l pa bon. Pa gade sou amitye ou gen ansanm avèk moun nan. Si m di entèl non, l ap tou kraze amitye nou, l ap tou kraze. Non, se pa sa. Ou dwe gen kouraj pou di non. Paske bagay la pa bon di entèl. M te ka fè l vre men l pa bon pou m fè. Li pa bon pou fè ou dwe gen kouraj pou di non. Pa koute de moun swa e moun nan ki te konn ap pran swen ou pou l di w al fè yon bagay ou konnen l pa bon. Ou dwe gen kouraj pou di non ou p ap fè l. E tou kouraj moral sa ankò li fè ou konnen lè ou gen tò. Si sou chak sa ou fin fè, ou fin fè l vrèman vre, e ou pa janm ka rekonèt tò ou, la ou manke yon bagay. Ou manke kouraj la. Kouraj la absan nan ou menm. Ou dwe chache l. Paske gen kèk bagay, ou fin fè, ou dwe wè se ou menm ki gen tò. Ou dwe wè tò a nan ou pou bay li. E pou yon moun fè l tou, li pa pa rive fè l li menm konsa. Li dwe gen santi l gen kouraj, li dwe gen santi l gen kapasite a nan li vrèman. Pou l pou l fè sa jan l dwe fè l la. E kouraj moral la ankò. Li fè nou pa tonbe nan magouy. Gen kèk bagay k ap fèt, n ap jwenn lòt non moun k ap site. Men an ka pou nou menm ki sansib pou karaktè nou, ki sansib pou renome nou, yo p ap jwenn nou ladan l. Tap la pou n bay konsèy men yo pap jwenn nou ladann. Men se kouraj moral la ki pral nou pral nou bezwen fè manifeste nan nou menm. Se kouraj moral la nou bezwen fè manifeste nan nou lè konsa. E pou n ap nou pral ale nou pral touche dezyèm. Pwen an ki se, Poukisa nou bezwen gen kouraj? S, Yo di nou kouraj se yon eleman ki nesesè pou pwogrè materyèl ak pwogrè espirityèl. Yo di kouraj la li nesesè pou pwogrè nou, kit li te sou le plan materyèl, kit li se li sou le plan espirityèl li nesesè pou nou. Li nesesè pou nou anpil. Pa bliye di kouraj la se kapasite yo yon moun genyen pou l fè sa ki dwat. Si nou pa. Sou le plan materyèl, gen yon seri byen ou fin genyen, men apre pou jen sa a ap vin bagay, w ap di pito w te rete nan eta ou te ye a. Pou jan, pou reno, pou jan yo pral sal, pou jan w arive fè l la, ou pa t arive fè l yon fason pwòp. Ou pa arive fè l avèk vrè kouraj ou. Ki pral kite yon move renome, yon move repitasyon pou ni ou menm, ni fanmi ou, ni lòt jenerasyon k ap vin dèyè yo. Ki pral kite yon kapital desepsyon dèyè pou nou. La n bezwen vrèman vre gen kouraj pou n simonte nan etap sa yo. La n gen kouraj, lajan pap kite nou fè nenpòt bagay. Lè n gen kouraj, yon amitye pap kite nou fè nenpòt bagay. Lè n gen kouraj. Li te mèt nenpòt moun li ye a n ap santi nou gen kapasite pou n kanpe devan l. Si l ap fè yon bagay, nou wè sa l ap fè a pa bon pou n di l non sa l ap fè a pa bon san achte n figi pou n ale n denonse bagay la jan li dwe ye a. E se yon kouraj sa k ap fè tou pou w vini moun ou te swete ye a. Si w pa gen kouraj, gen anpil bagay ki pral pase, ou pral dekouraje. Sou le plan materyèl, ou te deja konnen sa w te gen pou vin yon doktè, sa w te gen pou vin yon enjenyè, yon agwonòm, yon avoka, nenpòt sa l te ka ye a. Men, pa bliye tou, pa gen anyen, anyen, anyen w ap fè nan mond sa pou w pa jwenn moun k ap kritike w, pou w pa jwenn moun k ap pale w mal. Men, sa k pral fè w pa tonbe, se kouraj ou gen nan ou a. Se kouraj ou gen nan ou a k pral fè w pa tonbe devan sa moun, devan sa moun nan ap di a. E, lè n rive pi devan tou, sou le plan espirityèl, se kouraj la tou ki pral fè w arive. Kote ou gen pou rive a. Pa bliye, Jezi te di, si yon moun vle swiv li, se pou l pran kwa l met sou do l, apre sa l al swiv li. Lè l t ap pale de kwa, li pa t pale de bout bwa yo te pran, yo te kwaze, yo te mete sou do a. Men l pale de pwoblèm ou pral genyen pou rankontre nan wout yo. Li pale de pil pale mal. Ou pral genyen pil kritik yo. La, se kouraj la ankò k pral kenbe w fèm nan wout la. Se kouraj la ankò k pral, ki pral fè w pa arive tonbe. Devan tout sa w, de moun pral di de ou, devan tout sa moun pral di ou fè w pa, pandan se te w pa t fè yo vre. Se kouraj ou se kouraj la pral kenbe w. E lè n rive pi devan ankò, yo di kouraj pèmèt nou denonse bagay ki pa bon nan sosyete a. Egzanp, tankou lenjistis, vyòl, imoralite, vòl, tout sa yo. Se kouraj ki pral fè w denonse yo. Si w pa gen kouraj, gen yon moun ou jwenn k ap fè yon bagay atout ou konnen l pa bon, e aplodi ou pral aplodi l, e ou konnen nan ou, ou pa bon. Lè a, akoz de mank de kouraj, vin fè w aji an ipokrizi. Ou konnen l pa bon, e menm kote ou fin la w ap. Wap aplodil la kounye pi devan la menm wap gentan wè sa la ou jete kouraj wap wachte figi moun ou dwe gen kouraj nan nenpòt sa kap fèt la ou dwe gen kouraj devan nenpòt sal ye a pou kanpe pou denonse yon bagay ki pa bon nan sosyete a ou dwe gen kouraj pou fè sa E nou bezwen gen kouraj pou nou kraze yon move zanmitay, nou bezwen gen kouraj pou nou ka kite yon move defo. Nou bezwen kouraj la pou nou kraze yon move zanmitay. Paske gen de jan ou zanmi avèk yon moun, si e pa kouraj ou, si e pa kouraj ou gen, nenpòt sa l fè, ou ta rive pale avè l pou l te ka chanje. Li pa janm chanje. Yo pa di nou bezwen kouraj la pou al lènmi a moun non souple. Nou pa bezwen kouraj. E pa kouraj la, nou pa gen kouraj la pou nou ale pou nou al lènmi avèk yon moun. Men gen de jan de amitye ou te ansanm avèk yon moun, gen yon seri de bagay l ap mennen a tout ou pale avè l, li pa vle korije, la se yon fon jan. Bat pou etye moun sa yon ti jan pou pi pwòch ou. E pa e lèl mou pou m di ou ankò pou al elmi avèl non men pou etye l yon ti jan pi pwòch ou. E konsa l ap ankò nesesè. Konsa w ap santi kouraj ki nan ou a, kapasite ki nan ou a tout bon. E anplis yo di n bezwen kouraj sa ankò pou nou. kite yon move defo. Gen yon seri bagay nou gen nan nou, lè n ap gade nou menm, ti nou menm nou twò piti. Nou twò piti pou n ta, pou n ta kite l. Men tout sa, tout sa k gen pou fèt. Se yon bon objektif ou genyen. Se yon bon objektif ou genyen. E avèk kouraj, avèk kapasite ou gen nan ou a, ou di a, m te nan tèl bagay wi, m ap kite l. Sa se kapasite ki nan ou a, sa se kouraj la k ap aji nan ou. Sa se kouraj la k ap aji nan ou. E nou bezwen kouraj. Toujou, pou nou leve apre nou fin tonbe nan yon erè. Gen yon seri bagay nou tonbe, nou rete ladan l, se akoz de mank de kouraj. Kouraj la nan nou, kapasite a nan nou, men se nou menm ki jis pa mete l, ki pa mete l. ki pa mete l an aplikasyon. Kouraj la nou bezwen mete l an aplikasyon. N ap wè kisa nou ka rive fè lè n met kouraj ki nan nou an an aplikasyon. Nou pa voye l jete pou nenpòt bagay. Nou pa dakò yon moun ap vin pase sou nou nan nenpòt ti fason avèk kouraj ki nan nou an. Se a koz de kouraj sa kap fè nou leve lè n fin tonbe nan yon erè, lè n fin tonbe nan yon bagay nou pat dwe tonbe, lè n echwe nan yon bagay nou tal eseye fè. Se kouraj, se kouraj sa, se kapasite sa k pral fè nou releve ankò pou n di non nou pa pèdi batay la men nou prale, nou pral batay pou pi devan. Nou bezwen met kouraj ki nan nou an an aplikasyon. Anfen, lè nou gen kouraj, Bondye kapab itilize nou pou n ka reyalize anpil bagay pou glwa li. Wè, yo di lè nou gen kouraj, Bondye ka itilize nou pou n ka reyalize anpil bagay pou glwa li. La, sa se yon gwo avantaj ou gen lè w gen kouraj, lè w met kouraj ki nan ou a an aplikasyon. Sa se anpil bagay ou ka rive fè, ou ka rive resevwa avèk kouraj ki nan ou a. Kite m di nou, zanmi m yo k ap tande m, kouraj ki nan ou a ap pèmèt ou reyalize rèv ou. Kouraj ki nan ou a p ap kite. Moun pran w pou fè twal anba pye yo. Kouraj ki nan ou a ap ede w kenbe tèt ou devan yon seri bagay. Kouraj ki nan ou a ap ede w kenbe karaktè w. Paske pa gen yon bon moun, pa gen yon bon sitwayen san karaktè. Nou bezwen met kouraj nou an aplikasyon. Se te sa nou te pote pou nou jodi a, ki se kouraj, e nou pral gen nan pwochen videyo nou, nou pral gen pou nou pale de la verite, ki se papa m menm, ki se, ki se papa m ki pral pote l pou nou, ki pral fon ti pale avè nou sou verite. E m swete nou kite kòmantè, kite kò. Kite kòmantè pou m te ka plis ankouraje nou. Abòne, like paj la. Se sèl fason nou kapab ede nou. E pataje l, pataje l bay fanmi nou, pataje l bay zanmi nou. E pou te ka ede nou, pou te ka fè nou santi vrèman vre nou n ap travay, nou pap travay anven men nou gen de moun k ap swiv nou, nou gen de moun. Ki renmen travay sa nap fè a. M swete ke Bondye beni nou, ke l kouvri nou, ke l gade nou. Nou chak ki pral gen pou n ede m fè travay sa. Ki pral ede m pataje travay la. Ki pral ede m pataje travay la pa tou le mond. M di nou yon gran mèsi, yon gran mèsi. E pa bliye, moun ki t ap pale avè nou an, li se, li rele Dickenson Destin. Nou gen anpil, anpil, anpil, anpil bagay n ap pote toujou, n ap pote toujou pou ou. Depi ou konnen se bagay, se eleman ki fè pati karaktè yon moun, nou gen pou nou pote yo, youn apre lòt pou ou. E ou menm tou ki ta rinmin ta fè youn pase pi vit ke lòt, Pa ezite kite yon kòmantè di n sou kisa ou ta renmen nou pale n ap fè l pou ou paske nou la pou n sèvi nou nou la pou n sèvi chak grenn moun ki la k ap swiv nou nou la pou n sèvi yo se te yon se te yon gran plezi pou n te ansanm avèk nou babay.